Depi yè m gon moun ki voye yon foto m ki nan yon group medam ke yon sèten Christophe di moun sa yo konn voye foto kò yo ba li konn voye videyo foto kò yo ba li. So mwen menm m pa konn Christophe sa ki tanpent ki tanpenti m pa konn kote l rete se kounya la map tande ke Christophe rete ayiti m gen nenpòt 4 an depi m sot ayiti right m gen 4 an m sot ayiti. Mandem kiyès ki Kris sovè a lèm mande foto son moun tou lèd on ti vagabon tou santi fò jan map gade Kris sovè nan foto a se pa moun mwen te ka menm frekante men menm ke mta grangou se derespektan se frekansite sa poum gen fotom sou Facebook pou moun nan pran imaj mwen pou lap sal konsa pou lap pibliye konsa tankoum son moun kap fè pornostar Ou konprann? Sa vle di lap di ke wap voye foto kò poul voye lajan baw. Bon Christopher jan map swiv la la, Christopher tou grangou li pa menm ka manje menm. Ki lajan Christopher ta pral ka voye baw? Epi Christopher tou Ayiti m ta pral rann Christopher sèvis sa. So Christopher a li menase vim, li menase vi pitit mwen, li menase karyèm, ou konprann? Tout sa yo menase. Menm job mwen l menase. Paske moun serye pap janm voye foto kò l bay nèg. Non menm whatever nèg li ta ye a. Ou pap janm jwenn foto kò wouch la. A la kaka. Pou m ta rete toutouni pou m ta fè foto m voye ba ou. Ou pa tap gen zen sa nan men w. Ennen tout fanm ki gen kouraj ki fè l. Good luck. Mwen menm, mwen pap janm di yon fanm pa fèl, mwen pap janm di yon fanm fèl, men mwen menm Rochla, poum ta pran yon kamera met devanm, poum fè yon foto gonna kamera sa tap tou tonbe whatever, lèm fin fè foto sa. Whatever, menm kote New York, menm kote Matinik, la Guadeloupe, nou menm fanm fò nou gen respè tèt nou. Afè moun nan ap anmerde nou, voye foto 10 20, menm ke nou te grangou, Pa fèl moun ki renmen w lan li pap janm ap pede anmède w voye foto this voye foto that ou konn konbyen ou konn ou konn nan konbyen sistèm foto sa pase avan l resi jwenn moun sa si moun nan bezwen wè foto bòbòt nou foto koko nou fè moun nan desann ayiti nou menm medam sa yo e nou kap fè li yap pran lòt imaj moun pou yo pa ranse ase nou fucking san respè pou tèt nou. Nou san respè. Menm ke nou pat ka manje gen bagay nou pa fout aksepte on moun di nou pou nou fè. Ou konprann? Epi nou nou yo sou Facebook yap chèche nonm ya yo gen mennaj yo yap chèche nonm ya e nòmal. E nòmal pou yo ranse avè nou. Mwen menm m pap janm pèmèt on moun fèm bagay konsa. Ou konprann? Nou san respè pou tèt nou. Nap fè moun fè nou mache pou 50 kòb pou 2 gouden nou te ka fout met bouda nou chita lekòl pou nou aprann pou nou fè 2 gouden an tou nou pa al lekòl se limena limena gwo fo zong fè kaka nanana yap pase nou nan kaka tou mwen menm Christopher kolangyèt manmanw ok kolangyèt manmanw retire fotom nan fucking Fanm ki konn ap fè kaka pou yo yo. M pa type fanm wap janm ka pran nan viw. Ou konprann mwen? M pa type fanm wap janm ka pran nan viw. So m twouve w byen dwòl ou byen derespektan sa ka rive ou ka panse w renmen avè m nan rèv ou. Gen moun ki konsa. Gen moun ki toujou ap di oh m te renmen a entèl e te manti. Paske yo just bezwen moun tankou popilarite. Mwen menm si w bezwen popilarite pa pase pa mwen. Pase wap jwenn popilarite a poukisa ou bezwen l. E se si w te gon mizik ou tap met deyò, si te gon bagay serye w tap fè nan kominante a, sa ka rive w te ka sal imaj menm fucking mil moun pou rive kote w vle rive a, bon e pa anyen serye wap fè. E pa anyen serye non wap regle m pa wè poukisa. So tanpri retire foto m, nennenn retire non m, kòm m pa menm kwè w rekonèt mwen menm, m pa menm kwè w konn non m menm pou byen di w. Pase mwen menm m poko yon moun tankou m poko janm kwaze avèl nan vim. E m pap janm kwaze w tou paske levo w pa levo m. Bonjou zanmim yo sa kap fèt depi yè m gon moun ki voye yon foto m ki nan yon gwoup medam ke yon sèten Christophe di moun sa yo konn voye foto kò yo bali konn voye videyo. Foto kò yo ba li. So mwen menm m pa konn Christopher sa ki tanpent ki tanpentu m pa konn kotel rete se kounya la map tande ke Christopher rete ayiti m gen nenpòt 4 ans depim sot ayiti right m gen 4 ans m sot ayiti mandem kiyès ki Christopher a lèm mande foto son moun tou lèd on ti vagabon tou santi fò

E diaspora e bo gason yo tonbe yo tonbe voye foto e kò yo epi kote gen figi yo parèt tout kalite foto tout kalite nud pitit epi kounya misye menm li fon on lòt nimewo ayiti 509 lè li tèks Kèt yo medam yo pa reponn epi kisa misye fè kòm revanj li kreye yon gwoup li met foto li mete tout medam yo nèt tout medam li gen foto yo sou yon gwoup epi li met kèk lòt patnèl tou epi kisa li fè sou gwoup la li tonbe pibliye li tonbe pibliye foto foto bouboun medam yo gwo bouboun ti bouboun tout kalite bouboun pitit anmwey medam yo menm sa kap. Priye pou misye pa lage foto pa yo bay sa yo kounya medam yo santi tèt yo cho la kounya zen an pran lari zen an gaye l melanje gade se konsa konsa pitit an konnen medam yo ap pran leson ke lè yo pa konn yon moun yo di kisa baba gen tan manje non ok paske li pa bon gason vre se foto a sèlman l wè l pa gen tan manje non men l gen tout kalite foto sou telefòn li e l ap pibliye.

Ou rayi bo gason e yo tonbe yo tonbe voye foto e kò yo epi kote genyen figi yo parèt tout tout tout fo li tout kalite foto tout kalite nud pitit epi kounya misye menm li fon on lòt nimewo ayiti 509 lè li tèks yo medam yo pa reponn epi kisa misye fè kòm revanj li li li li kreye yon gwoup li met foto li mete met tout medam yo nèt tout medam li gen foto yo sou yon gwoup epi li met kèk lòt patnèl tou epi kisa li fè sou gwoup la li tonbe pibliye li tonbe pibliye foto fote foto bouboun medam yo gwo bouboun ti bouboun tout kalite bouboun pitit anmwe medam yo menm sa kap. Priye pou misye pa lage foto pa yo bay sa yo kounya medam yo santi tèt yo cho la kounya zen an pran lari zen an gaye l melanje gade l se konsa konsa pitit an konnen medam yo ap pran leson ke lè yo pa konn yon moun yo ap di kisa baba gen tan manje non ok paske li pa bon gason vre se foto a sèlman yo wè l pa gen tan manje non men l gen tout kalite foto sou telefòn li e l ap pibliye.

E diaspora e bo gason. Yo tonbe yo tonbe voye foto e kò yo epi kote genyen figi yo parèt tout kalite foto tout kalite nud pitit epi kounya misye menm li fon on lòt nimewo ayiti 509 lè li tèks. yo medam yo pa reponn epi kisa misye fè kòm revanj li li li li kreye yon gwoup li met foto li mete met tout medam yo nè tout medam li gen foto yo sou yon gwoup epi li met kèk lòt patnèl tou epi kisa l fè sou gwoup lan li tonbe pibliye li tonbe pibliye foto fot e foto bouboun medam yo gwo bouboun ti bouboun tout kalite bouboun pitit anmwe kounye a medam yo menm sa kap. Priye pou misye pa lage foto pa yo bay sa yo kounya medam yo santi tèt yo cho la kounya zen an pran lari zen an gaye l melanje gade l se konsa konsa pitit an konnen medam yo ap pran leson ke lè yo pa konn yon moun yo di kisa baba gen tan manje non ok paske li pa bon gason vre se foto a sèlman yo wè pa gen tan manje non men l gen tout kalite foto sou telefòn li e l ap pibliye.